Ak matirite soti e bèl album nou sot fon bèl konferans de près la epi tout bagay anfòm. Euh wi e m sot aprann ke nan album nan gen anpil kolaborasyon parmi lèkèl medam yo ke m trè kontan paske lè mesye yo rele medam yo m vrèman kontan nou pa ta fon ide alò Macdy e travay album sa e di m ki difikilte l te genyen an menm tan ki satisfaksyon ke ou vin jwenn konnya. Travay album pa janm fasil mwen menm depi travay album mwen menm m pa renmen yo paske twòp bagay m toujou kite production an pou Nickenson ansanm avèk Sanders e avèk Ti Reji e quand il s'agit de e satisfaction wi nou toujou kontan paske nou toujou soti yon bon produit espesyalman dènye produit sa k soti an la. Ki se matirite. Son album non skip ke liye. E li pat fasil men nou met tèt nou ansanm nou remèt moun yon bèl album. Alò an gwo, si w di w remèt moun yon bèl album se ke ou satisfè de travay la. Definitivman, definitivman. Bon mwen menm m poko tande album nan, m jis tande m ta di 2 mizik sou album nan, m poko tande album nan men se sur ke Harmonik toujou pote de pwodwi Potab vrèman potab. Alò di m, e album sa genyen 15 titre? Ok. E non li pa gen 15, li pa gen 15. Konbyen l gen? Li gen 13. Ok 13. Ok. M te vle 2 an plis. Yeah.
Ok.
Alò di m konbyen m, bon òdinèman m pa konnen si album konpa yo avèk lòt album yo, konbyen beatmaker oubyen ki travay avèk nou sou album sa? Nou pa gen beatmaker, nou genyen nou menm ki fè tout travay nou, epi nou gen featuring yo kòmsi ki vini, epi nou gen Pierre Jean ki vin avèk mizik ki rele sou te mennaj mwen, epi se tou, men a la fen se nou ki fè tout travay nou nèt. Alò, albòm presedan yo nou toujou gen yon tit phare. Pa egzanp, nou te gen Jere, nou te gen, bon, youn oubyen de tit fò. E albòm sa, ki mizik ou panse ki ka tit fò, daprè ou menm? Jiska prezan m panse gen Apiye, gen Pwazon, gen Ou pral regrèt sa, gen e Pafè, genyen Gason pa konn kriye, gen Matirite, gen Pap ka separe. Se sa tout moun ap di paske jiska prezan. Yo pa konnen, yo gen lanbara di chwa donk m oblije di sa m tande yo. M pa ka pa m vin fè manti donk m oblije pale konsa paske moun yo ap gade, y ap tande donk se sa l ye. Bon,
de tout fason mwen menm m konnen byen si m di m poko tande albòm nan men m pral fè devwa m la osito demen fò m kòmanse tande paske nòmalman m tande de mizik sou albòm nan men Fòm pran plis swen poum tande album nan. Magdy si ou gon konsèy ke ou ta renmen bay paske la aktyèlman la m panse ke gen anpil gen anpil album ok ki ki bon gen anpil gwoup ki ta sipoze soti album alò ki si ou gon konsèy ke ou ta bay pou an n di piblik lan ki tap tann album Harmonik lan kisa l tap ye? Bon e nap di tout moun mèsi, lòt gwoup kap sòti yo sòti paske se pou le byen de la mizik ayisyèn epi bagay la se konsa l ye se pwodui, konstui, bati, fòme epi apre sa pou n avanse donk m panse se sa l ye e achte albòm djaz yo k sòti e pa joure sou entènèt pou yo lòf fanatik yo se achte albòm yo epi epi nou gen Sony Bel Anfòm kap fon travay avèk televizyon l lan epi ou menm Vada guys mwen renmen nou anpil. Alò mèsi Macdy, mwen te kontan resevwa w sou plato sa e m espere se pap dènye fwa e map envite w kanmèm sou plato m nan on lè paske m gon show ke m fè, map envite w lè sa pou n al pale de Macdy, de kiyès ki Macdy an reyalite. Pa gen pwoblèm, mèsi Varda, mèsi, mèsi a tout telespektatè yo e nou lye, se pa yo, se nou kap fè koze.
Mèsi, alò telespektatè jan n sot wè l la nou te gen avèk nou Macdy.
Se sou nòt sa nap klotire chè zanmi bèl talk show magazine maten ansanm avèk nou, nou di tout moun mèsi, tout lekip an jeneral, soti sou Aubry Black, Black nan Black.